Salut YouTube, salut paj pam, bienvenue sur paj pam encore une fois pour une autre vidéo réagi ou réaction so mizik sa m pral fè ya so m pale kreyòl nèt pou m pa fè siket Pou m pa fè sirèt. So m ap di mo yo an kreyòl. Nou konnen kreyòl pa gen u. So, mizik sa a nou pral fè la a, s on mizik ke mwen tande anpil, anpil, anpil. Nou tout konnen atis sa a deja. Atis sa a ki rele Love Song nan paske mwen fè plizyè reyaji sou mizik sa a. Sou atis sa a, pou byen di. Paske m fon pakèt reyaji de mizik li fè paske misye son atis underground li fon pakèt bèl mizik li gen yon bèl album ki deyò la men album nan poko fè bri moun pa tèlman koute album nan oubyen moun poko wè album nan album nan kache toujou men kòm mwen tande mizik yo mwen swiv atis la mwen vini pou mwen vin ba nou Yon ti goute, paske tout sa ki bon ou pa ka kenbe l pou kò w fò w pataje l. So e poutèt sa m ap pataje l ansanm avè nou. Mizik sa se yon mizik ki pale de reyalite peyi a. Sa se youn nan yon pi bèl mizik ki fèt pou Ayiti. Paske mizik sa jan nan gade a vre postè atis la mete a drapo a

Yon bagay yo lanse la yo di nou pa dwe poste bagay lèd de Ayiti, bagay sal de Ayiti pou lè moun moute sou Google oubyen sou Instagram oubyen sou TikTok oubyen sou YouTube whatever kote a pou yo klike Ayiti pou yo wè se bèl imaj sèlman ki gen de Ayiti men imaj sa yo la. Nou pa ka nye yo, nou pa ka neglije yo. So, mizik sa a, Reyaje sa m ap fè a, entwo a gen tan l twò long deja paske m te vle jis fè yon ti pale, yon ti pyese. M te vle pale ansanm avè nou pou m di nou sa k ap pase, sa m wè e sa m tande e sa m ap swiv sou entènèt la. Sou TikTok la m wè te gen yon gwo mouvman ki fèt, mouvman Ariana an. Nou tout konnen l la, kote Ariana te sot an Afrik nan konpetisyon ke li te chanpyon. Malgre konpetisyon, anpil moun pale men konpetisyon se yon konpetisyon TikTok li ye men Li te fè yon gwo gwo gwo gwo chal mare, yon gwo vag moun, yon gwo foul moun ki te dèyè Ariana. So, yo t al resevwa lè pòt. Bèl bagay, bèl bagay. Yo te fè bèl bagay, bèl bagay. Trè trè bèl bagay. Oh, mwen felisite tout sa k te fèt yo. So. Apre koko a gonpil lòt bagay ki vin antreprann aktivite m wè sa tiktokè yo lanse m wè sa blogè yo ap pale sa blogè yo lanse m tap swiv men kounye a gon lòt mouvman kap pale son mouvman de lapè de lapè an pè oubyen de lapè an peur de peur lapè de lapè mande padon de lapè apology so m pa konprann e sa kap pale kounye a mouvman lapè sa so li fè anpil. pil pale anpil sou entènèt la gen moun ki dakò de li gen moun ki pa dakò paske e pa dakò moun ki pa dakò yo pa dakò pou lapè non yo pa dakò de jan yo mande pou lapè a fèt la gen moun ki di moun ki pa dakò lapè yo e paske yo re bezwen e peyi a an kawo yo bezwen keyas but tout bagay sa yo nan peyi a pou peyi a pa byen mache pou peyi a mal mache pou l ka enpòtan pou yo pou l ka fè sa lap fè pou yo a poul ka rapòte yo sa lap rapòte yo gen moun menm ki di lapè sa a se pa yon lapè li ye vre se jis ke e nèg ki ap fè zak yo le bandi ki pran kontak ansanm avèk ki tiktokè sa yo yo mennen tiktokè sa yo pou vin fè yon kanpay pou yo yon kanpay de apoloji yon kanpay mande padon yon kanpay rekonsilyasyon yon kanpay lapè men M la map swiv map swiv map swiv paske sa yo di kit moun ki pou lapè kit moun ki pa pou lapè map swiv yo nou tout se ayisyen nou ka mete tèt nou ansanm but kijan de lapè nap mande kijan de lapè nou ta renmen eske yon lapè an peur oubyen yon lapè an pè so Mwen sam ta di de lapè sa. But mizik sa vreman pral dekri tout sa, tout sa, tout sa nou ta dwe panse. Ou byen tout sa nou ta dwe konnen. So mizik sa vreman pral fè wout li. Paske mizik sa lèm fin tandel apre sa. Pou bagay m wè kap pase sou entènèt la, m di yeah, atis la vrèman konnen pèp li a. Atis la vrèman konnen moun lap ekri pou yo a. Atis la vrèman konnen Ayisyen, paske Ayisyen vre, e m son Ayisyen, e m se Ayisyen, so e pa nye m ye Se sam ye a e msye ayisyen m konnen nou ayisyen vre ayisyen vre ayisyen vre ooh lord ayisyen ooh men gòj ou menm jan Ariana di a un jour il y aura la paix en Haïti un jour il y aura peur en Haïti un jour men Ariana te di un jour men eske la paix yap mande sou tiktok la e la paix sa n bezwen. Eske w dakò? Si w dakò, like Eske w pa dakò? Si w pa dakò, like Kòmante, abòne Men jan m wè n ap mande lapè a Ooh Lapè pa fèt konsa ok Lapè pa fèt konsa So An n tande mizik la Paske mizik la vrèman pale

Lajan se medikaman, men lanmò se sèl tretman Ayisyen nou trò lèd.
Atis la pale wi, atis la pale Eske nou vle m retounen l pou nou Paske eske nou tande lyrics yo Eske nou tande pwezi a Eske nou tande sa k ap di nan mizik la Paske atis la pale Eske nou vle m retounen l M ap retounen l pou nou Paske atis la pale. So e tout sa kap fèt nan moman an e tout sa mizik sa ekri pou dè zan e pou dè zetènite paske li vrèman pale pawòl yo di so tande pawòl yo pa gade de postè a pa gade de imaj la li yon bèl ti vibe yon bèl ti beat men mizik lan vrèman vrèman vrèman pale avèk ayisyen paske sa kap di nan mizik lan m vrèman apwouve m vrèman santi lap pale de nou.

Ayisyen nou trò lèd Nou fè moun pè tèt nou Nou dwe bouke viv nan chen. Atis la di Ayisyen nou trò lèd Nou fè moun pè tèt nou Nou dwe bouke viv nan chen Konnen se pwezi Eske li vle di lèd lèd Eske nou lèd vre Nou pa lèd men Nan sans l ap pale a, ou konnen lè yo di le linge sale se lave en famille. Sa vle di l ap pale avè nou, l ap pale avèk Ayisyen. Mizik sa pa fèt pou konsomasyon entènasyonal. Mizik sa fèt pou konsomasyon ayisyèn. Mizik sa fèt pou Ayisyen. E mizik sa se Ayisyen k ap koute l. So, li ka pale nenpòt jan l vle avè nou paske se Ayisyen l ye tou. So, si l pa t yon Ayisyen ki t ap pale konsa, Ou te ka di, Sa se diskriminasyon, so, son mizik diskriminatèr, diskriminatòr. But, mizik la ap pale de Ayisyen, mizik la ekri pa Ayisyen, mizik la chante pa Ayisyen, e mizik lan vrèman, vrèman, vrèman. Enspire pa Ayisyen so si son Ayisyen kap pale a Ayisyen li ka pale a Ayisyen nenpòt jan paske lè linj sal se lave an fami li mete tèt li nan Ayisyen an tou li pa di Ayisyen yo twò lèd non li di Ayisyen nou nou so Li ap pale de tout Ayisyen. Paske sa k ap fèt nan moman an, sa k ap pase an Ayiti an nan moman la, sa k ap pase sou entènèt, sa k ap pase sou TikTok tou, sou whatever platfòm nan, vrèman, vrèman, vrèman, li dekri de reyalite sa a ki ap di nan mizik la. Ayisyen jwenn repo.

Gen enèji epi gon vibe nan mizik lan tou, gon vibe. Mizik lan pa jis ekri avèk mo, avèk pawòl, men mizik lan kadanse tou. Moun kriye chak jou, eske nan zye w nou menm gen valè? Eske lavi sa se yon jwèt oubyen lanfè k ap tann nou lapipa? Ayisyen fè nou gras tanpri paske nou bouke soufri Fè nou respire nou bezwen libere Ayisyen ou ap touye men nou pap lage non non nou pral leve. Talè talè talè yo di ayisyen fè nou gras so atis la li ladanl tou so lè yon nèg pran tanl li chita poul konpoze yon mizik wap di kèt. Kote misye jwenn a mo sa yo? Kote yo jwenn a pawòl sa yo? Kote yo sòti? Men atis la vrèman vrèman pran tan l. E sa yo rele yon atis, se sa yo rele yon konpozitè. Se sa yo rele men di art.

Avan lanmò vin m chèche. Atis, m apresye mwen dakò. Mwen dakò, mwen dakò, mwen dakò. Ti piyese m fè avan an so m konnen li long m fè video a long but m te vle pran tan pou m pale avèk ayisyen paske m pa di anyen but m jis pale so sa m di yo m ta swete nou mete yo an aplikasyon paske Peyi a bezwen nou ayisyen. Peyi a bezwen nou ayisyen, Ayiti bezwen nou.